Nou salye w dan le non presye de Jezi Kris. Se frè w, se zanmi w, se sèvitè w, Evanjelis James Verdieu ki antre lakay ou nan emisyon pa w la An nou pale labib. An nou pale labib se yon emisyon nou mete sou pye pou ke nou kapab pale de la pawòl de Dye. Se yon emisyon nou mete sou pye pou ke nou kapab ankouraje w sèvi Bondye an espri e an verite. Jodi dimanch lan e ou menm ki legliz deja ou menm ki sou wout ki pral legliz nou ankouraje w nan moman sa yo pou kapab fikse zye w plis sou Bondye paske n ap viv nan yon moman ki difisil n ap viv nan yon moman kote ke mond lan li tèt anba dènyeman nou t ap pale w de gè sa ki genyen antre E Lizrayèl, e te gen Izrayèl avèk, e mentnan e te gen Izrayèl avèk Èzbola, e gè a pa grandi plis, kote ke Izrayelyen yo, oubyen Jwif yo, yo, y ap frape le Liban, e y ap frape le Liban, e dènyèman tou nou konnen kòman ke, an.

Pwisans militè ki gen nan mond lan e se youn nan se youn nan pi gwo peyi an tèm de zam nikleyè ki gen nan mond lan. Nou tout konnen lò de la dezyèm gè mondyal ki sa ke zam nikleyè te fè o Japon. Kòman ke te genyen de vil o Japon ki sa zam nikleyè te fè. Se di zam nikleyè e jounen jodi a zam yo yo pi pwisan yo kapab fè plis dega. E m fè tout rale sa ansanm avèk nou se pou ke m kapab moutre nou e ki jan ke nou ap rapwoche vè le retou de Kris. E paske Jezi Kris te di lòske nou ap tande de bri de gè, gè patou, e konnen sa se de siy ke li pa lwen pou l vini. Se pa ankò lafen men Jezi Kris pa lwen pou l vini. E gen anpil moun tou ki konn ap poze kesyon de gè Damagedon. Sa se yon lòt sijè. Yon lè n gen pou nou pale de gè sa avèk ou menm. Men sa ke nou kapab konprann, nou kapab konprann e youn nan objektif sa k ap pase nan Mwayen Oryan, nou wè ke yo peyi ki a kote Izrayèl yo, yo pa rekonèt lizrayèl kòm yon peyi e yo pa rekonèt Jerizalèm. Pa bliye Jerizalèm se yon vil spesyal e. Se youn nan vil kote ke gen ki pral koz de grann gè, ki pral koz de grann gè. Sa vle di n ap rapwoche vè lè pwofesi biblik legliz. Se di se pa jwèt. Se di n ap rapwoche vè lè pwofesi biblik. E si nou gade tou e gè ki ap pase ant la Russie e Likrèn nan, nou kapab, nou konnen Likrèn se yon ti peyi militèman e ni ekonomikman fas a la Russie, men koz ke Likrèn li jwenn sipò lè peyi oksidanto, yon peyi espesyalman tankou Lèzetazini, la pli grann pwisans militè mondyal, se di Likrèn gen kapasite pou l reziste fas a Etazini. Men la Russie li ap afebli. E an menm fwa la Russie gen yon prezidan nan tèt li ki rele Putin, Putin li menase pou l fè des attaques nucléaires. E lè peyi oksidanto tou yo menm yo menase Putin pou l pa pran chans fè sa. E se di kretyen nou ap viv nan yon mond kote ke e kote ke bagay yo frajil. E tout peyi sa yo n ap pale w lè peyi oksidanto ou byen Larisi, se de peyi yo ki di yo gen zam ki ka detwi latè. Men youn nan bagay ke m ap di w antanke kretyen, se vre peyi sa yo ap pale bagay sa yo, men nou konnen gen yon sèl moun ki gen kontwòl latè li rele Jezikri de Nazarèt. Pa gen youn nan peyi sa yo ki te kreye latè. E pa gen youn ladan yo ki ka detwi latè tou. E men ou menm ki poko gen Jezi nan lavi w, lòske w ap gade imaj sa yo, e se moman pou w kapab aksepte Kris kòm Sovè pèsonèl ou. Lòske w ap tande bagay sa yo, se moman pou w kapab vin jwenn Bondye, pou w kapab sèvi Bondye an espri an verite. Se moman pou ke ou kapab e di. Banm fè lapè avèk Bondye. E ou menm tou ki legliz ki di w se kretyen, se pa moman ke pou ap jwe, se moman ke pou kapab ale patou preche la bòn nouvèl e al preche bòn nouvèl sa a, nouvèl ke Jezi Kris li ap vini. Se moman ke pa moman pou ke w fè kè w kase, men se moman pou ke w kapab kite zye w plis fikse sou Bondye, kite zye w plis fikse sou Bondye, kite asirans ou fikse sou Bondye. Ke Bondye beni w, se te frè w, se te sèvitè w, se zanmi w, Evanjelis James Verdieu, pataje, abòne, chak fwa ke nou pataje yon bagay, pou ke ou menm ou kapab tande la pawòl de Dye, pou kapab konprann, pou kapab konprann, nou la pou nou kapab reponn kesyon yo, nou la pou ke nou kapab pale w de la pawòl de Dye, ke Bondye beni w.